Bonjou bonswa entènèt Yo pa ta mande kilè e ki kote wap gade video sa Yon gran salitasyon avèk tout fanatik Tout pitit chanel mon camel bon jan reset naturel tout fanmiy lan map di yon gran mèsi avè nou nou menm ki te la depi sou Facebook ki toujou rete la ki pa janm lage ki fè jès patriotik ansanm avèk Mont Carmel ki moutre ke nou konnen sa ki bon, nou moutre ke nou konnen moun ki ap pote bon bagay pou nou. Mwen di nou mèsi anpil. E m ap di mèsi a ou menm tou ki apèn tonbe sou chanèl la, ki pral chwazi abòne, k pral like, k pral pataje. E. Chak jou m toujou jwenn nou kap ekrim kap dim mwen se yon nouvo abòne mwen kontan mwen di nou byenveni nan nan fanmiy mon kamèl bon jan resèt la mèsi mèsi e map pwofite di nou nou menm ki fèk abòne ki pat konnen deja konsèy mon kamèl toujou pote se toujou pirifye tèt nou toujou limen balèn an jete dlo anfòm triyang lè nap fè resèt nou yo Itilize balèn blan nan tout okazyon nan resèt nou yo paske balèn blan mwen te mwen te pote resèt sa pou nou deja balèn blan lè w itilize l li li pote enèji li fè enèji li pote limyè plis limyè nan resèt nou yo toujou itilize balèn blan. E mwen kontan, mwen kontan, mwen kontan m pa konn kòman pou m di nou mèsi e sa ankouraje m pote pi plis videyo. Videyo m pote pou nou aswè an, se yon videyo kote ke m apral pale nou, m apral montre w 10 siy ki pou fè w santi ke anj gadyen w ap obsève w. Siw konn santi 10 bagay sa yo konnen anj gadyen w pi pwòch de ou menm ap obsève w. Swiv byen, malgre genyen nan siy yo tou ki pafwa lèw gen de pèsekisyon ki aktif. Men pifò ladan yo ou ka swiv plizyè paske m bay 10 siy. Siw wè ou konn twouve 5, 6. Ladan yo, se si ke ou mèt kwè ke ou se yon moun ki genyen anj gadyen ou k ap obsève ou. Siy 1, Pafwa, ou nan chanm ou, ou souvan wè w ap jwenn kòmsi plim. Pa egzanp, ou sòti la a, ou pa t kite plim sou kabann ou, ou pa t kite plim sou kwafez la, ou pa t kite plim, ou antre nan chanm ou, pòt ou te fèmen, pa gen moun ki vin nan chanm ou, w ap jwenn plim. Wap jwenn plim anndan kay la sanw pat mete nan dwa sa ou pat mete plim nan wap jwenn plim nan la ou gen dwa parèt ou jwenn plim nan sou zoryew la se premye siy ki pou montrew ke ou gen anj gadyenw kap asistew ou gen anj gadyenw kap obsèvew siy nimewo 2 ke anj gadyenw ki pwouvew ke anj gadyenw ap obsèvew. Ou ka te sòti ou kite chanm ou byen ranje. Lè w antre ou jwenn chanm nan gaye. Pafwa ou ka rive w ap di, w ap pale anpil, w ap di ki moun ki te vin anndan ou kite afè m byen ranje epi m jwenn pil bagay sa yo gaye. Epi tout moun ap di w non pa t gen moun ki te antre nan chanm ou pa janm gen moun. Pafwa e m konn viv sa, gen de moun sa konn fè pale anpil nan fanmi an kote ke. Moun nan kite kay, chanm li byen pwòp lè l tounen jwenn chanm nan tèt anba. Gen de moun ki konn ap di a moun nan t ap chèche bagay pou l vòlè, moun nan t ap chèche sèla, w ap pale anpil. Sa se yon siy ki pou, sa se dezyèm siy ki pou montre w ke anj gadyen w konn ap obsève w, anj gadyen w vizite w. Twazyèm siy ki pou montre ke anj gadyen w. Ap vizite w, ap obsève w, si w ap plede wè lakansyèl, kòmsi lakansyèl pandan pa gen lapli oubyen w nan espas pou kò, lè w ap fikse yon kote w ap gade epi e ou santi ou fremi epi nan zye w li ba ou imaj yon lakansyèl. Sa se twazyèm siy. Sa se twazyèm siy ki pou montre ke anj gadyen w ap eseye antre an kominikasyon avè w. L ap montre w ou pa sèl. Lè nou santi siy sa yo mezanmi, siveye yo de prè. Lè sa k fè m toujou di nou toujou pirifye nou pou n ka mete nou an bon eta kote ke pou anj gadyen nou ka toujou ap vizite nou, sitou lè n ap fè resèt nou tou pou anj gadyen nou ka toujou vin asiste ou. Sa se twazyèm siy kote ke m di w konsa ke ou ka pa gen lapli k ap tonbe, li pa tan pa mare men ou chita nan yon espas ou santi w fremi, w apèsi nan zye w yon lakansyèl. Siy kap, ke anj gadyen w toujou ap obsève w, ki pou fè w konprann ke anj gadyen w toujou ap obsève w. Tankou ou kanpe, lè w gade nan syèl la, ou remake de imaj, sou divès fòm. Tankou ou ka ap gade nan syèl la ou wè yon imaj tankou, sa parèt tankou yon plim. Oubyen ou wè yon imaj an fòm kè, ou di mwen tou, ou wè imaj yon moun, swa yon tèt moun oubyen ou wè yon moun ki kanpe, Yayay, sa se siy ke anj gadyen w ap obsève w de prè, prè prè prè prè prè prè. Yon, si w wè, si pa egzanp ou ap, ou kanpe kòmsi ou ret rete, w ap obsève epi nan syèl la ou wè siy sa yo ke m di w la. Ou wè yo nan syèl la. Sa a se siy ki pou montre ke Anj gadyen w vle montre w ke li bò kote w, li ap obsève w. Senkyèm siy ki pou montre w ke anj gadyen w ap obsève w. Chanjman tanperati kò w. Ou ka just rete la a ou jis rete pou yon ti moman la ou te byen pwòp ou jis rete ou santi w cho anpil oubyen ou santi w frèt. Se senkyèm siy ki pou montre ke anj gadyen w ase pwòch ou. Ou gen dwa chita la avèk yon moun, ou di moun nan, ou santi w frèt, m santi m frèt, sa k pase? M te byen pwòp la men li k rete la m santi w fredi, oubyen m santi w chale, m santi kò m cho. Moun nan menm di w non m pa santi anyen, m santi m nòmal m pa anyen. Se senkyèm siy ki pou w montre w ke anj gadyen w ap obsève w de prè. Si gen nan nou k konn santi siy sa yo, pa pa ezite kòmante pou di ke men kiyès nan yo konn santi, men kiyès nan yo konn santi, paske pa bliye m sot di nou tou gen nan yo tou ou ka santi sitou lè w gen pèsekisyon. Men an pli fòt rezon genyen ladan yo ki espesyal, pa bliye kòmante, jèm, epi di sa w, di, di nan ki espas ou konn santi w, kòman w konn santi w. Sizyèm siy ki pou montre ke. Ange Gardien wap obsève w. Ou santi prezans yon moun avèw, sitou pa egzanp lè w nan pwoblèm, oubyen ou nan yon moman dezespere, oubyen yon pèt. Tankou sa ou gen yon bagay ki sot pèdi, ou gen yon bagay ki sot kraze, yon bagay ki ase enpòtan pou ou, oubyen ou sot pèdi yon bagay ki chè pou ou, kòmsi menmsi ou te ka nan ka kote ou gen yon lanmò. Epi pandan w chita nan moman dezespere a, epi ou pantan, ou santi kòmsi ou te gen yon moun sou kote w. Oubyen lè w byen konsantre w, ou santi w gen yon moun avè w bò kote w la kòmsi ou lwen. La se siy ke anj gadyen w ap asiste w vin pote sipò l a ou menm. Depi w konn santi siy sa yo, se sur ke w s on moun ki genyen anj gadyen w k ap vin asiste w. M ap pote konesans pou nou paske lè w ap lè w ap itilize mistik fòk ou gen konesans, fòk ou konprann yon seri de bagay pou w pa banalize nenpòt bagay, pou nenpòt bagay ki parèt sou chemen w petèt ki te pral bon pou ou oubyen k prale nan ki prale nan enterè w oubyen ki ka pote on move bagay pou ou, ou menm ou banalize l ou pa konn konsekans epi w pral peye konsekans lan oubyen w pèdi on opòtinite. Setyèm siy ki pou montre w te antrave yon pwòch ou ka rete konsa ou tande yon moun rele w. Vwala se sak fè m di w konsa gen nan siy yo ki se de siy pafwa lè w gen pèsekisyon tou. Men, yo afilye avèk anj gadyen lè yon lè anj gadyen w ap apwoche w ou tande yon son ke yon moun rele w pandan ke si w mande moun ou te rele m? Kiyès ki rele m nan? Non. Se siy pou anj gadyen w fè w konprann li la, li la, ou pa poukò w, li la. Uityèm siy, Depi w ap dòmi, ou nan yon rèv, ou pantan. W ap dòmi, ou nan rèv la, ou pantan. Pandan w pantan, ou pa sonje rèv la. Men apre yon tan, tankou ou pantan nan nwit lan, ou tou pa wè, kòmsi ou pa wè, ou twouble, ou pa wè nan ki rèv ou te ye a. Men demen maten, ou pral sonje rèv la. E se si rèv sa ap rete nan tèt ou, Pou long dire, pou long dire, l'ap repede pase nan tèt ou tanzantan, pase nan tèt ou, sa se siy ke anj gadyen ou ap transmèt yon mesaj ba ou, lè sa fò ou pran sa o serye, fò ou eseye kapte jan de rèv la, eseye konprann rèv la pou ou wè ke kisa anj gadyen ou vle fè ou konprann. Nevyèm siy, pou montre ou ke anj gadyen ou pwòch ou, kòmsi sans ou devlope rapid, ou devni yon moun ki entwitif. Kòmsi ou ou entuisyon ou. Wè vle di ou fasil a konprann ou fasil a a obsève kòmsi rapid yon bagay vin sou parèt sou ou lè w gen tan konprann ou gen tan sa se siy ke anj gadyen w ap sipòte w kòmsi ap ouvri zye w pou l montre w men chemen kòmsi tèl chemen bon pou ou tèl chemen pa bon pou ou sa se siy ke ou se yon moun ke anj gadyen w bò kote w. Dizyèm siy pou nou fini. Se si w wè aparèy elektwonik lakay ou ap aji yon nan sans bizarre. Li ka radyo, li ka televizyon. Pafwa, ou ka ap mande, ou konn rete nan kay la kòm si la, blo ou tande yon bri televizyon an oubyen radyo a boo li ouvri pou kò l. Ou tande bri a, ou di a kiyès moun a entèl te kite radyo a twouvi. Non. Se anj gadyen yo, lè sa rive se paske anj gadyen yo degaje yon frekans ki entèfere avèk, ki yon frekans pozitif ki entèfere dispozitif elektwonik yo. Se 10 siy sa yo ki ka fè w konprann ke anj gadyen w pi pwòch de ou menm e sesi l ap obsève w. Mwen espere nou tande e konprann, m ap toujou pote de ouvèti ki pou fè nou konprann plis De siy mistik. Mezanmi mistè lan se nou menm. Mistè lan dabò li pa lòt ke nou menm. Se entuisyon w ki pral rann ou plis mistik. Li pa lòt bagay, se ou menm ki pou devlope entuisyon w epi wap just rete wap fè de bagay misteryez. Pa bliye w sou chanèl Mon Camel bon jan resèt kap pote bon jan resèt natirèl pou nou, a la pwochèn.